Bonjou tout moun, yon lòt fwa ankò, mwen prete klòch maten deba a pou m di nou byenvini nan Maten Sante. Maten Sante m ap raple nou se yon emisyon ki fèt chak jedi sou Radyo Tele Eklè. Se yon inisyativ Klinik Dwale Rebeka ansanm avèk radyo an e jodi an nou pral pale d'un sijè ki ase enpòtan nan sosyete nou an. Ou konn remake w ap pale ou gen tout moun ap vire tèt yo oubyen sanzatann yo fè w yon chiklèt. Enbyen, jodi a nou pral pale de movèz alèn. Sa yo rele alitoz nan langaj medikal la. Nou avèk Doktè Cajuste, ki se dantist e chirijyen, ki pral pale avèk nou sou sijè sa a. Bonjou Doktè Cajuste. Bonjou Doktè Rubi, m ap salye tout panèl lan, m ap salye entènot Radyo Tele Eklè yo. Kòman w santi w maten an? Trè byen, gras a Dye. M kontan resevwa w.
Nou panse ke sijè sa a se yon sijè ki bay pwoblèm nan sosyete an. ki bay pwoblèm sosyal, mank de konfyans an swa, e m ta renmen pou di nou briyèvman ki sa yo defini, ki sa yo rele alitoz. Ok, alitoz lan, menm jan nou tout konnen l, se yon mo franse. An kreyòl nou renmen di movèzalèn, pou nou pa rive nan mo ki pi kòse a. Donk, e ki sa l ye an swa? Alèn nan ki sa l ye nan yon premye tan? Nan yon premye tan, alèn nan se ekspirasyon ou. Ok, lè w enspire. Epi ou rejte lè lan. Lè sa a, lè sa k ap soti anndan poumon an, li pase pran tout movèz odè, pe enpòt, ke l bon, ke l movè, li pase pran tout, li soti ansanm avèk yo. Se lè sa a, depandamman de jan moun yo entèraji pa rapò avèk ou menm, ou menm tou, ou konn pran odè lan, ou konn pa renmen l, lè sa ou konn pral kòmanse pale de alitoz lan. Ok.
M ta renmen konnen kisa ki ka bay alitoz, Ki wòl jansiv, lang, jwe nan alitoz? Gen plizyè faktè ki ka fè yon moun gen alitoz. Paske nòmalman li pa sèlman yon moun ki pran swen bouch li. Paske alitoz lan li menm li kapab vini dorijin dijestiv. Si yon moun gen pwoblèm gastro, kòmsi refli gastrik. Li kapab dorijin ORL, si yon moun gen sinizit, moun nan kapab genyen li. Yon moun tou ki gen yon enfeksyon bikal, sa ka rive ke moun nan li gen alitoz. Ok. Kounye a la, nou konn genyen pa bò isi nou, e yon bagay ki di ke, se pa yon mit, men se yon fè li ye. Men anpil fwa nou konn pran l pou mit, paske gen anpil nan nou ki pa ase enfòme pou konnen ke li reyèl. Lè moun ap plede konsome manje cho. Ok. Manje cho kontribye a bay moun alitoz. Ok. Sak fè yo konn di doktè a mouri.
Ok e donk an gwo se sa yo ki kontribye pou bay moun nan alitris. Ok.
Donk si nou byen konprann m ap reprann pou moun yo, se pa sèlman pwoblèm ijyèn, mank dijyèn ki bay bouch santi. Ki bay alitris. Egzakteman. Ok. Donk on moun ka gon pwoblèm nan. nan estoma oubyen yon pwoblèm sinizit, la ba l yon move sant nan bouch. Egzakteman. Ok.
Kounyè la a, ki jan ou ka konbat alitoz? Mentenan, kòman ou ka konbat alitoz? Depandaman de orijin li. Paske si yon moun gen yon alitoz ki dorijin enfektyez, pa egzanp, si l gen yon pwoblèm nan jansiv, se tou nòmal pou li al wè yon dantis ki pou wè ki trètman ke l merite, epi fè swivi ka a ansanm avèk li. Apre sa, si moun nan se dorijin o Oezofajik ke l ye, fòk li wè yon moun ki trete estoma, n ka di yon entènis oubyen yon gastwoantewològ. Epi si l dorijin ORL, ke moun nan wè yon medsen ORL ki pou trete ka sa a. Mètenan, si se abitid ke l genyen nan manje tankou militè, manje, manje a byen rapid, menm ke l cho, fòk li kòmanse chanje abitid sa yo. Paske, manje cho a, kòman li aji nan bouch ou, se ke li favorize miltiplikasyon bakteri. Ok, ou konnen depi gen bakteri yon kote, plis ke bakteri yo anpil, li pral kreye yon dezekilib. Ok, bakteri sa yo yo pral nouri de debri alimantè ki nan bouch lan epi yo pral libere de sibstans volatil silfire ok ki pral bay movèz alèn nan. Menm manje cho sa yo lè yo gen anpil epis, gen de epis sitou ann di ann di ann pale de lay, zonyon ok.

pou konbat movèz alèn pandan tout yon jounen. Èske w twouve ke se yon metòd ki bon e kisa w gen pou di sou sa? Tout sa yo se metòd palyatif ke l ye. Se tou senpleman pou palye a sa pou le moman. Paske ou gen dwa genyen l, pa egzanp si se manje ou fin manje, yon manje ki gen anpil lay ladan l, epi ou ta renmen ke gou lay lan pa twò, anfèt sant lay lan pa twò rete nan bouch ou, lè sa sa w fè, ou pran yon ti ben de bouch. Ou di lwil depandaman de konsantrasyon an epi ou sekwe nan bouch ou. Lè sa li pral pèmèt ke si l gen mant ladan l, bè de bouch lan, li pral ranplase sant lay sa. Ok men yon alitoz ki pote non alitoz lan, yon bon alitoz, chiklèt, bè de bouch se pou kèlke tan, kèlke minit. Apre sa l ap retounen pou la pli bèl. Domaj. M ta renmen konnen kounye a pou alèn di maten. Sa moun yo gen lè yo fèk reveye a, èske se menm bagay lan? E kòman moun ka fè diferans lan? Sa se, E sa, sa k fè moun nan gen movèz alèn nou tou pa lè maten? vrèman rele l, bon, nou rele l yon alitoz pasajè, Ok. paske li toutafè nòmal. Pa bliye m di w bouch lan an swa li se yon espas ki gen yon gwo kantite de bakteri ladan l. Ebyen lè w al dòmi bouch ou ki fèmen gen de seri de bakteri ki renmen lè pa gen oksijèn nan espas lan. Donk lè bouch lan fèmen yo menm yo plis alèz pou yo miltipliye. E lè yo miltipliye konsa yo jwenn debri alimantè nan bouch yo sitou moun ki pa renmen bwose yo ki di ke se depi tou jèn yo pap bwose oubyen tou yo pa abitye ap bwòs pou yon rezon pou yon rezon kèlkonk lè sa yo kite yon espas favorab ok, avèk de debri alimantè ki pou nouri menm bakteri sa yo, epi lè yo leve le maten, tout konpoze, tout anfèt e pwodiksyon bakteryèn yo, paske lè yo fin nouri de debri alimantè yo, yo relache, jan m te di w avan, De konpoze silfire.
Egzakteman, ki pral bay bouch ou movèz alèn sa. Men li p ap rete.
Donk, èske nou ka di ke movèz alèn le maten se yon bagay ki nòmal? Toutafè nòmal.
Menm ke w bwose, w ap gen l. Li gen dwa pa menm. Menm nivo avèk yon moun ki pa bwose. Exactement. Li pap menm nivo yon moun ki pa bwose. Donc on ti rappel, bwose dè nou le swa. Surtout le swa.
Wi. Kesyon m kounye a se poukisa moun ki gen movèz alèn yo pa janm rann yo kont yo menm ke yo genyen l?
En fait, nan yon premye tan lè yo fenk kòmanse ap devlope l yo konn santi l. Men fatig olfaktif lan konn fè ke moun nan vin abitye ansanm avè l. Humm. Esplike moun yo kisa ki fatig olfaktif la.
Le fè ke odè lan se nan wou l sòti. Se pou wou l ye, a fòs ke w ap plede pran sant li, ou vin abitye ansanm avè l, ou vin fè kòmsi se yon bagay ki nòmal. Ok, li vin pa deranje w ankò. Men nòmalman, se pa konnen w pa konnen ou gen movèz alèn nan. Ok? Se menm jan lè w mete yon pafen sou wou, apre yon moman ou pa pran sant li ankò. Se moun k ap di w ou santi bon. Egzakteman. Ok.
Kounye a la. Nou te fè l deja, men si n ka refè l ankò, ou ka bay kèk konsèy pratik pou ijyèn dantè pou moun ki gen alitoz ki lye avèk ijyèn yo. Ok. Pou moun ki gen alitoz ki lye avèk ijyèn yo, anfèt, avan m bay konsèy sa yo, ban m montre nou yon ti, ban m ba nou yon ti konsèy trè pratik ke nou ka al wè si nou menm nou gen yon alitoz. Ok. Nou gendwa pa renmen sant bouch nou sou lemoman, men pa tout fwa li alitoz. N aprann jis pran sifas ki pwòp nan kò nou tankou do men nou, nou niche l epi nou kite l seche, answit nou pran sant li la ou gen dwa pran sant lan si w pa twouve li twò dezagreyab ou ka bay yon lòt moun de konfyans pran sant lan ok, lè sa li pral ede w dekouvri si ou menm ou gen yon alèn ki respektab. Ok Maintenant pou konsèy dijyèn yo Li pa chanje Se tou senpleman Yon ijyèn rigoure Nan maten ou bwose Ok ou itilize E dè akseswa tankou Bwòs tankou bwosèt entèdantè Epi ou itilize Ben de bouch Ok Le swa sitou avan w dòmi Li trè enpòtan pou fè Pou respekte règ ijyèn yo. Pase fil dantè nan mitan dan yo, sa ki pral fè ke ou konplete bwosaj la. Bwosèt entèdantè la anpil fwa li trè entèresan, sitou lè sitou lè ou vin pase l ansanm avèk fil dantè la, li konplete l d'une manière trè trè trè entèresan. Donk se pa youn ou lòt, ou ka fè youn ak lòt? Ou fè, si w fè yo tout ansanm li pi bon. Ok. Ou bwose, ou pase bwosèt lan, lèfini ou deloje rès yo ansanm avèk fil dantè lan. Ok. Ok. Bè de bouch yo tou nou kapab itilize yo pa egzanp sou lye travay nou paske nou konnen n ap gen pou nou manje a midi. Nou gen dwa pa tout tan dispoze pou nou kouri al fè yon bwosaj, yon bwosaj kèlkonk. Donk lè sa ou itilize yon bè de bouch ki pral pèmèt ke ou kouri fè yon, an n di yon ijyèn de twa, byen rapid vwala.
Ok. Gen yon ka, m panse nou ka pale de li, gen moun ki gen yon, sa yo rele yon alitoz men ki imajinè. Moun nan pa gen vre non, men nan tèt li, li panse l gen movèz alèn. Sa rive, sa rive.
Sa rive sitou lè moun nan leve le maten, li pa abitye, pa egzanp, li leve le maten epi. Pou yon rezon kèlkonk, li gendwa mete men l devan bouch li epi li pran sant lan. Li panse ke l gen alitozan epi li al kot, gen moun ki vin nan klinik mwen plizyè fwa pou sa. M fè tès lan pou yo, m pran sant lan, epi ou eseye pale ansanm avè yo kòman ijyèn nan ye, paske gen anpil fwa moun sa yo konn tèlman sansib pou sa, yo konn menm gen siy dafraksyon, sa vle di moun sa yo itilize dè bwòs ki tèlman di, yo pa bwose dan yo non, e foubi yo foubi.
Yo rigoureux sou sou Trè bwosaj trè la. trè trè. Ki pa A bon. a leksè. Eksè an tou nui. Ok.
Ok. Kounye a, sa pa gen okenn rapò avèk sa w aprann nan, men yon moun ki gen movèz alèn, kòman, ki meyè fason nou ka di l sa? Bon, la a, se la tout deba a chita. Paske menm dènyèman te gen yon. zanmi m ki nan inivèsite, nan fakilte de medsin, li gen yon kamarad li, tout moun ap pale de movèz alèn nan, sof avè l. Yo pale de sa antre yo, men yo pa janm pale de sa ansanm avè l. M gen yon egzanp ki trè pratik, gen yon moun ki te fè, li te konn yon zanmi l ki gen yon movèz alèn men ki lye avèk ijyèn. Ki sa l te fè? Lè sa m te gen yon spesyal nan klinik mwen. Li te tou peye yon konsiltasyon pou li. Li di moun nan l prale gon spesyal an nou tou al patisipe paske kou a redwi l konn medsen an se yon bon medsen donk li tou mennen l. Sa son bèl teknik.
Sa son bèl teknik men se pa tout moun ki gen kòb pou peye yon konsiltasyon pou yon moun donk lòt fason ki pou Ke w ka di moun nan sa subtilement, se ale dirèk. Dirèk. Byen, byen sûr. Ou pa pral di l, ou pa pral di l le mot, kòm si, l'expression bouch la, ou konprann? Gen, gen yon teknik mwen wè ki trè subtil, yo konn bay moun nan yon chiklèt, yo pa di w sa dirèkteman, yo ba w, yo ba w des articles d'hygiène, yo pa di w sa dirèkteman. Men sa trè entèresan tou. Ok?

Ok Doktè Cajuste, donk metòd sa ou eksplike yo, yo bon, men èske ou ka pale byen rapidman sou kijan sa ka afekte yon moun sosyalman oubyen pwofesyonèlman? Pwofesyonèlman, li, anfèt li kreye anpil distans, li kraze plizyè relasyon deja. Ok. Jan de. Donk ou temwen de sa? Ou gen. M temwen de sa paske nòmalman lè. Lè yon moun ap vin pale ansanm avè w, ou toujou anvi ba l distans. Donk sa p ap agreyab. Moun nan ap santi ke moun yo kòmanse ba l distans. Sof si moun nan ta yon ti jan, kòman m konn di sa an kreyòl, manfouben, pou l pa ta mande tèt li ki sa ki pase. Nou gen yon kesyon. Nou gen yon kesyon? Eskize. Ok.
Bonjou, ou sou Maten Sante maten an. Ki kesyon gen pou nou? Wi se je de ya pa de minisyon ojodi e mi ya pa de minisyon ojodi.
Alo? Alo wi gen emisyon jodi ya? Wi gen emisyon jodi ya e aktyèlman wap tande maten sante sou radyo tele eklè. M pa konn misye yo tou. Dakò, bòn jounen. Donk, n ap pran apèl yo toujou sou sa sou sijè n ap pale a. Pa bliye gen se movèz alèn pou maten an. Donk, apèl yo avèk mesaj whatsapp yo sou 44 47 99 31. Wi. Wi, bon.
Mwen, li li evidan ke Alito Zlan ap kraze relasyon. Li evidan. E. Mwen m konn twouve li trè enteresan sitou lè gen couple ki di mari yo oubyen madanm yo ke gon ti pwoblèm m panse ke m abitye ansanm avè w gen yon fason m konnen w e fason w ye kounya la se pa konsa m abitye ansanm avèk ou donk fòk nou wè yon spesyalis yon pwofesyonèl sou koze sa ok donk m panse li pi bon lè w chache solisyon ke w bay plis pwoblèm ansanm avè l. Yon lòt kesyon? Non, je sais pas ankò si se pou lemisyon oubyen si se pou. Donk li toujou pi enteresan. Bonjou, ou sou maten sante. Ki kesyon gen pou nou maten an? Wi, alo?

E sa ka menm pouse moun nan mande poukisa l ap viv toujou. Paske anpil fwa moun yo konn eseye al jwenn, al eseye rezoud sa nan manyè pa yo epi sa pa mache. Donk yo konn panse ke se fini pèsòn moun pap ka ede yo nan sa. Li toujou pi bon si nou mennen, kondui moun yo al wè yon pwofesyonèl ki kalifye pou ede yo rezoud pwoblèm nan. Nou gen yon moun ki di sitwon, bikarbonat epi pat. Sitwon, bikabonat epi pat. Sitwon, bikabonat epi pat.
Jeneralman.
Nan pran lòt kesyon. Nan pran lòt kesyon avan. Avan se pati. Se pati. Ok. E jeneralman. Moun yo itilize sa nan milyo riral pou yo blanchi dan. Yo pa itilize l vreman pou. Eske sa mache?
Pou. An fèt, bikabonat lan li se yon ajan abrazif. Sa vle di ou ka itilize l pou li poli dan yo, sa ki pral pèmèt ke, paske bwòs lan se egzakteman sa l fè li menm avèk pat lan, yo fè yon aksyon mekanik sou dan an pou yo retire debri ki akimile sou dan an, ok. Lè w itilize, lè w itilize bikabonat lan, li fè sa. Men pou sitwon an, li yon ti jan twò asid pou dan an. Ok. Donk sa ka koze ke dan vin plis vilnerab a kari. Ok. Ok, donk li kapab, lè w melanje l avèk sitwon an, l konn bokou pli nefas, paske pwopòsyon an, nou pa janm vrèman doze l.

M gwo kesyon, Eske tabak, poum byen di sigarèt, ka bay on moun movèz alèn?
Tabak. Nou gon apèl. Bonjou, ou sou Maten Sante, ki kesyon gen pou nou maten an? Nada. Jeneralman, tout odè ke majorite moun ke w ap frekante pa renmen, yo pral konsidere l kòm yon movèz alèn. Eskize mwen.
Bonjou, ou sou Maten Sante, ki kesyon gen pou nou maten an? Bonjou.
Bonjou.
Bonjou. Mwen ta renmen poze doktè a yon kesyon silvouplè. Alezi. N ap tande w. Mwen gen, lè mwen te ap akouche, mwen te vomi nan bouch men m pa fin kwè nan sa. Dan m te vin desere pa dèyè m pa ka manje, epi lè yo vin ap fè m mal, yo te vin gate m, mwen al lopital mwen rache yo, mwen rache 4 dan pa dèyè kòmsi 2 a goch 2 a dwat. Li vin ap banm pwoblèm, li fè dan lè yo desann, li vin fè bouch mwen desere, lè m ap bwose l fè m mal anpil.
Dakò, ou pa reponn mwen kounye.
Mèsi.
Donk li te ansent, li vomi nan bouch, li pèdi dan dèyè, ki te blese yo, li fè retire yo. Wi, nou te pale de sa la deja. M sonje Doktè Brignol avèk Doktè Desjardins te pale de sa. Nòmalman, fenomèn kase lezo nan bouch la. Bon, n ap kenbe, n ap kenbe sonje kesyon sa.
N ap reponn. Pa gen pwoblèm, n ap pran yon lòt. Bonjou, ou sou Maten Sante, ki kesyon w gen pou nou maten an? Bonjou, mwen gen yon kesyon pou emisyon Maten Sante.
Wi. e fason ou ye kounya la se pa fason Kòman? abitye a sanble avèk Wi, map tande w. Yon spesyalis Ah ok, yon um, pwofesyonèl rep, um, pwofesyonèl kesyon ke mwen genyen maten an se pou um, mwen vle dabò felisite nou e remèsi nou pou emisyon an. Mwen Mèsi. vle mande medsen an eske genyen aliman oubyen on bagay ke m ka manje Kòman? ki ki ka koze movèz alèn. Pa egzanp mwen konn tande ke kafe, eksè de chokola, eksè de kakawo, men èske gen yon èske genyen yon aliman ki ka koze movèz alèn? Dakò, mèsi bokou. Dakò, bòn jounen. Ok, pou premyè kesyon an, nòmalman kase lezo nan bouch lan li pa, se anfèt yon mit ki egziste lakay nou. An reyalite, moun yo se vomi yo jis vomi, yo pa kase lezo. Men mentenan akoz de chanbademan e dòmoun ki genyen lakay moun ki ansent yo, anfèt gen yon gwo dezòd, sa vin koze ke sistèm iminitè moun nan bese, ki fè ke gen atak ki fèt sou bouch lan. Epi tou yon mank dijyèn, moun nan pa al wè dantis li a tan, sa ka vin koze ke li vin gen plis pwoblèm. Mentenan lè l vin retire dan dèyè yo, Se toutafè nòmal ke dan anlè yo desann paske dan yo fòk yo an kontak youn avèk lòt. Ke se swa sou kote yo, ke se swa nan fas kote ke yo pral kontre pou yo kapab bwaye aliman, kraze manje yo. Donk sa pral vin fè ke dan ki anlè yo, yo desann nan plas pou yo ka kreye kontak lan, nan plas kote lòt dan yo te ye an. E yo menm pandan y ap desann nan, yo tou kòmanse kite zo ki te kenbe yo a. Sètèn fwa zo a konn desann ansanm avèk yo men. lap fini pa vin mobil epi doulè, debri alimantè ki pral rantre nan mitan yo tou lè de, yon movèz ijèn epi dan yo ap fini pa ale. Mentenan pou dezyèm kestyon an, wi gen aliman ki koze e movèz alèn. Pa bliye m diw anpil fwa movèz alèn nan se pa rapò avèk yon odè ke laplipa moun wap kotwaye yo pa renmen. Se sa ki movèz alèn nan. Donk, yon, pa egzanp, talè w te poze m yon kesyon sou tabak, sigarèt, sigarèt lan, yon moun k ap fimen sigarèt, gen yon moun ki ka renmen odè sigarèt lan. Moun ki gen odè sigarèt lan nan bouch lan p ap deranje l. Men, si l nan mitan kote l kote l ye an, gen plis moun ki pa renmen l. Donk, y ap konsidere sa kòm yon movèz alèn. Se poutèt sa yo kategorize l menm nan movèz alèn paske gen plis moun ki renmen l. Ke yo pa renmen l. Ok. Nou gon kesyon? N ap al reponn. Alo bonjou, ou sou maten deba maten sante. Kesyon gen pou nou maten an? Bon sa pas pa. Wi. Answit, genyen aliman ki gen de konpoze silfire ladan yo plis ke lòt. Donk lè aliman sa yo konsome yo tankou zonyon an ok li menm tankou lay lan tou yo pral kite konpoze silfire sa yo nan bouch ou lè w ekspire yo ki pral souf lan pa santi bon ditou m pa konnen si w te konn pase ti tanyen alepòk te gen egzakteman donk sa an di yon moun ki ap. Manje bagay sa yo anpil, li konn gen yon ti ti tanyen nan espas bikal la. Pou m esplike w ke gen aliman akoz de tenè an souf yo ki konn koze alitouzan lakay moun ki renmen konsome yo a. Lè moun nan renmen chikte tabak tou. Lè moun nan chikte tabak li va. Se lè moun nan pran moun nan li pran tabak la l foure nan tou dan l. Ok. Li foure l nan tou dan l sa konn kondwi a pwoblèm jansiv. ok moun sa yo anpil fwa tou yo konn gon ijyèn ki pa ase rigoure ok epi yo byen renmen efè tabak lan tabak lan delabre espas kote li ye an epi movèz alèn ok donk an gwo se sa. Ok
nap raple nimewo a se 44 47 99 31 nap pran. Kesyon nou yo sou apèl oubyen ankò WhatsApp. Umm kounye a la se moman si gon kesyon ou estime ke m pat pat poze w pou w reponn tèt ou.
M panse m fè le tou. M fè le tou de sa ki fè aktyalite an. Ok sitou pou koze moun ki renmen manje manje cho yo. Epi moun ki renmen pou yon rezon kèlkonk m pa konnen si se yon relijyon ke yo genyen pa bwose dan yo. Depi yo tou depi yo tou piti. Donk se se son de konpòteman pou moun yo chanje, abitid pou moun yo kite. Pou yo kapab pran nouvèl abitid yo pou yo menm yo kapab gen yon Dakò, nou pran lòt kesyon. Wi alo, bonjou, ou sou maten deba, maten sante. Ki kesyon gen pou nou maten an?
Bonjou. Bonjou.
Bonjou.
Mwen te tande yon moun poze yon kesyon, men Doktè la pa fin reponn kesyon a san pou san, paske moun nan te mande èske kafe avèk chokola ka rann yon moun gen movèz alen, m pa tande l pale de sa, silvouplè ou ka konfime. Kafe avèk chokola? Wi, egzakteman.
E nou wè ke, nou ka wè ke anfèt nan liv ke n ap li yo, le pli souvan yo konn kategorize. Yo konn mete kafe nan kategori avèk chokola nan kategori aliman ki bay movèz alèn lè moun nan fè yon sikonsomasyon. Gen moun ki renmen kafe anpil, ki pa sèlman konsome kafe lematen, men ki konsome kafe plis ke twa fwa pa jou. Donk, sa vle di, sa l vle di an, lefè ke kafe a li menm li gen ladan l engredyan sa yo ki gen yon odè ki fò, Sa ka koze ke moun pa renmen alèn moun sa. Donk movèz alèn nan m pa di ke li totalman movèz alèn nan li gendwa pa dezagreyab pou yon lòt moun ok paske moun nan li menm si li son moun ki adèp de kafe menm jan ansanm avè w chokola menm jan ansanm avè w men pa bliye tou m di nou genyen konpoze silfire nan de seri de aliman ki kapab fè ke alèn nan li menm li chanje. Donk ou vin genyen moun ki pa renmen l. Kafe an sitou gen moun ki pa renmen jan kafe an detèn nan bouch moun lè w ap plede konsome l. Lap tache sou dan yo. Li tache dan yo epi tou odè li kite aprè an gen anpil moun ki pa renmen l donk li kontribye a bay movèz alèn non d'une façon. Ok nou gon kesyon ke na pral reponn. Bonjour ou sou matin santé yon ribrik nan matin deba ki kesyon ou gen pou nou matin an?
Alo bonjour mwen felisite nou pou bèl emisyon sa kesyon ke m genyen m ap mande nou eske yon pasyan gen posiblite lè l konsilte yon klinik yon dantist eske l gen posiblite pou l wè ke eske li nan bon nan bòn pozisyon vreman paske pri yo varye de part et d'autre, eske ou gen pasyan an li gen posiblite pou l wè ke dantis sa a on vrè dantist? Eske gen des indices ke nou kab ba nou pou n di ke medsen sa a bon se le vrè? Ok, dakò mèsi, li pa reponn ou. N ap pran yon lòt moun byen rapid. Ok lòt moun nan ale. Donk wi. Ok pou Kesyon sa se enpe konplike pou nou pa bò isi. Paske nòmalman gen de enstitisyon ki te sipoze la ki pou jere koze sa. Se pa nou menm ki pou anfèt nou vin gen tach la kounya la pou n ap chèche moun ki konpetan e moun ki te pase lekòl vrèman. Men nòmalman se leta ki te dwe jere bagay sa yo ansanm avèk Yon asosyasyon ki lye avèk fakilte yo. Men mentenan, jan peyi an ap degrenngole la, pèsòn moun pa voye je sou anyen nan peyi a, donk sa vin fè ke gen de seri de pwofesyonèl, ou pa konn ki bò yo sòti, ou pa konn si yo kalifye, si yo merite gen papye k nan men yo, paske gen moun tou ki pa al lekòl ki gen papye. Donk ou pa kab gade sou papye a pou di moun nan te pase lekòl, leta te rekonèt li vrèman.
Ahh. Gen moun ki poze yon kesyon ke nou pa ka reponn la. Moun nan mande, Kijan yo di movèz alèn an bon kreyòl?
Moun nan konn kòman yo di movèz alèn an bon kreyòl. M kite, m kite, non, m kite sa. Movèz alèn son, ou mete movèz alèn an kreyòl, doun fason. Donk,

Bonjou bonjou. Wi silvouplè m gen yon kesyon pou ou.
Wi nap tande w. Bon mwen menm map raple mwen lè mwen te piti gen de granmoun tou ki neglijan avèk timoun. E lè timoun nan piti granmoun nan pa pran prekosyon a timoun nan, timoun nan mèt leve kel lave je li bose e timoun nan k pou fèl granmoun nan pap rele dèyèl ni granmoun nan pap Mande timoun nan eske w te fè tèl bagay. Epi m ap sonje mwen menm lontan m te renmen bagay dous anpil, men pa rapò mwen menm m son moun ki gen dan rache men depi li yo gate m rache yo. Jan m sonje gon oditè ki te poze kesyon an, gen pati vrèman ki nan dan pa w avèk sa w ka fè yon doktè fè aranjman pou w ki vin pi long ke lòt. Sa vin kreye yon pwoblèm m vin pa alèz men m konn leve maten. M konn eseye pran odè bouch mwen men kòm yo di lè w fin dòmi ou pap bouch ou pap gen menm odè a pa rapò a lè w kòmanse bwè dlo, manje, pale men mwen menm gen de fwa m pap gen odè a non men m si kwè pa rapò avèk. Domaj dan genyen an m santi bouch mwen pa kòrèk paske gen dan ki gate e jiska prezan la m kwè m gon 2 dan k gen tou ladan w men m pa santi m ka retire yo paske m ap manke twòp dan nan bouch mwen. Ok.
Dakò di. Dakò. Ye.
Bon moun sa a li pale pou alèn maten li gen 2 twou nan dan l men l pa tèlman anvi retire dan dèyè yo donk se yon moun ki gen yon bagaj.
Li fè yon bèl rale mennen vini sou abitid ke nou sipoze bay timoun yo alabaz lè yo vin grandi pou yo pa detounen de li. Se trè enpòtan ke nou akonpanye timoun yo paske timoun yo nan lè yo tou jèn se imite y ap imite nou. Donk tout sa nou fè ki bon. tout sa nou ta renmen yo fè ki bon se nou menm ki pou fè yo an prezans yo ok pou nou akonpanye yo paske lè timoun nan lè timoun nan piti ou bezwen ke li aprann lekòl ou voye l lekòl ok ou fè l etidye timoun nan pa konnen ke sa ap bon pou li li menm se pou li menm se pou paran l l ap fè l se menm jan tou pou abitid ke w ta renmen l genyen yo. Mentenan, èske Li di ke l gen de twou nan dan an? Twou nan dan ke l gen an egzakteman ka kenbe debri alimantè ki patisipe nan movèz alèn ke l ka panse oubyen ke l ka konnen ke l genyen. Paske sa yo se enfeksyon dantè ke l ye. Ok. Donk, fòk li ta wè yon dantis pou li menm li kapab wè ansanm avèk li kòman li kapab jere pwoblèm sa a. Ok.
Donk, n ap pran yon dènye kesyon e se yon kesyon ki enteresan mwen wè sou YouTube nan kòmantè yo. Moun nan di, Gen yon ti grenn ki gen movez odè ki konn soti nan gòj nou. Kisa ki koz sa? Humm.
Anfèt, ti grenn sa a li koulè fwomaj, m ka di l konsa, yo rele l kazeyòm. Se paske l sanble avèk fwomaj. Ok, li soti nan krit ki nan amigdal yo. Li toutafè nòmal, se debri selilè plis debri alimantè, ou konnen se nan kafou onkil li ye, ki akimile epi li konn sòti. Konn gen yon sirpwodiksyon lè moun nan konn gen amigdalit, sa vle di li konn gen amigdal la ki anfle, li konn gen enfeksyon ladan l. Men mentenan, li toutafè nòmal ke l genyen ti kazeyòm sa ke l wè a. Se nòmal, se ofiramezi, a chak fwa ke kò a pwodui yo. Sak fè li o kouran de yo ke yo la se paske l sòti nan bouch li, men jeneralman se vale ke moun nan vale yo ki fè ke li pat konn wè yo dabitid, men se toutafè nòmal ke l genyen. Men surproduction an se tretman amigdalit lan pou l fè pou li kapab jere sa. Dakò. Mèsi Doktè Cajuste. Yon dènye bagay, èske w ka di moun yo byen rapidman ki kote y ap jwenn ou si yo bezwen w? N ap jwenn Doktè Cajuste nan klinik La Rebecca ki anfas Matélèque nan. Angle Rue Darguin et Rebecca Petion-Ville, n ap jwenn li tou sou nimewo sa, 32 27 74 28, nou ka ekri n sou whatsapp oubyen tou n ka rele n dirèk pou nou pran randevou, 32 27 74 28. N ap di w mèsi Doktè Cajuste e n ap di tout moun ki t ap gade yo mèsi. Jedi nan menm lè a, n ap pote pou ou on lòt sijè, donk n ap tann nou tout. Mèsi Doktè Cajuste e a byento! Mèsi Doktè Romy.